Salye tout telespektatè e fidèl oditè Zoe Presse Chrétienne yo. Nou salye w nan non Senyè a. Nou kontan rantre lakay ou kòm se devni yon abitid. pou n pou ou tande nou, pou nou pale ansanm de la pawòl de Dye. Nou kontan nan jou sa a pou ke nou kapab pale avèk ou aprè midi an. Nou di Senyè a mèsi pou ou ki toujou rete fidèl, ki toujou ap swiv nou epi ki toujou pataje videyo sa yo. E nou di Senyè a mèsi pou ou, nou kontan e n ap mande ou pou ke ou toujou, ou kontinye fè sa. Si ke ou jwenn sa ki bon ladan l pou ou, si ke ou santi ou beni, Kontinye fè sa, nou gen chanèl YouTube nou, nou genyen paj Facebook nou, wap kontinye pataje videyo yo, fè lòt zanmi tande, fè lòt moun tande. E nou dwe kontinye pandan nan seri sa a, kote ke nou tap pale w de rekonfò ke w kapab jwenn nan men Bondye, paske nou konnen nap travèse yon moman ki difisil, e sesi depi plis pase 6 mwa, mond lan an jeneral. ap travèse moman sa a, e sitou pou nou menm an Ayiti, nou egzakteman a 3 mwa depi ke nou, anpil nan nou, anndan lakay nou, anpil nan nou ap poze anpil kesyon, anpil nan nou tou santi nou debousole, nou dekouraje, paske nou rive nan de moman ke nou pa konnen ki sa pou nou fè. Nou pa genyen rekou a oken moun, kèlkeswa moun ou ta rele kounye a, li menm tou l gen lo pwoblèm pa l. Kèlkeswa kote ou ta ale a, ou moun nan pa kapab resevwa w. E se tout sa yo ki pouse nou a konprann ke nou genyen yon sèl rekonfò, nou genyen yon sèl Èt ki ban nou sa ke nou bezwen e ki ka ban nou sa nou bezwen an, e se Letènèl dèzame. E se sa ki fè ke aprèmidi an,

Alò, Moyiz t ap pale avèk pèp Izrayèl la, yon pèp ke Moyiz pase pwè de karantan avèk li nan dezè la. Nou konnen tout kisa Letènèl te fè ansanm avèk yo pou yo sòti ann Ejip epi pase tan sa a nan dezè a. Nan rive nan lè ke Moyiz pral kite yo. Nan, ou gentan imajine kòman pèp sa a tris, kòman pèp sa a debousole. Lè ke yo te gen yon lidè kòm Moyiz, yo te gen yon moun ki te toujou la lè sa parèt nwa pou yo, lè sa parèt di pou yo ki pou al kote Letènèl. E si nou sonje byen nan liv Egzòd la, n'ap sonje ke gon lè Letènèl te bezwen rankontre avèk pèp sa, e pèp la wè. Dimansyon, Letènèl, yo te di Moyiz, Ou mèt rankontre avèk li, pale avèk li pou nou, paske nou menm nou pap kapab. Ebyen, tout sa yo te fè ke pèp la santi lè Moyiz pap la, sa pral difisil pou yo. Anpil difikilte nan mitan yo, paske lidè prensipal la pap ka avèk yo, lidè ke yo dwe. Ke yo te konn dechaje yo de tout sa yo genyen sou li an pap kapab avèk yo. Men Moyiz ta pral montre yo ke li menm se lòm li ye, li limite. Men, ilimite a rele Letènèl dè zame. E se sa ki fè ke Moyiz tap kite pawòl sa a pou pèp Israèl la, lòske yo te rive nan fen pakou yo, paske yo te dwe rantre Kanaran kote Letènèl te pwomèt yo a. Moyiz t ap di yo ke Letènèl ap mache avèk nou li menm. Li p ap kite nou, li p ap abandone nou. Men matapremidi an, se menm sa a ke mwen menm mwen vin di ou frè m avèk sè m ki ap gade m kounya la a, mwen vin di ou ke Letènèl p ap abandone ou. Nan sa w wè w ap travèse a, sa w wè ki ap pase nan tan sa a yo la, maladi w wè k ap fè ravaj nan nivo w wè l ap fè ravaj la, ou pa bezwen dekouraje. Mwen te di w sa dènyèman ke rekonfò se redonner de l'espoir, rekonfò se ankouraje. Ebyen se sa mwen vin di w aprèmidi an, Letènèl prè pou l mache ansanm avèk ou. Li se veritab rekonfò a. Se li menm sèl nou kapab apiye sou li, se li menm sèl nou kapab fikse zye nou sou li. Ou wè, Moyiz pa t kapab fè anyen pou pèp la. Lè lè a rive pou l te ale, l te oblije ale. Ebyen se menm jan. Nan moman sa yo gen moun ki pèdi manman nan maladi kowona, gen moun ki pèdi papa, gen moun ki pèdi yon moun ki te yo te ka konsidere kòm tout pou yo. Men, Dye li kite yo ale pou l montre w ke sa w te di ki te tout pou ou a, se pa li menm ki tout pou ou. Sak tout pou ou al rele Letènèl dè zame paske se li menm ki pap janm kitew se li menm ki pap janm lagew se li menm ki pap janm pase mòd e se sa ki fè ke aprè midi a ou byen maten an nan lè wap gadem ou wap tandem la mwen vin diw ke Dye prè pou mache avèk ou paske li pap abandonew li pat abandone pèp Israël la nan dezè a 40 ans lap mache avèk yo 40 ans lap okipe yo 40 ans lap pran swen yo, 40 ans li te toujou ap veye sou yo, li pat janm lage yo, epa ou menm nan de twa mwa oubyen nan kelke jou sa yo ki ap pase la pou Letènèl ta lagew, Letènèl pap abandonew, Letènèl pap kitew, e se sa Moïse ap di avèk pèp la, li di Letènèl machra lui-même.

E se sa a ki fè ke m ap ankouraje w frè m, sè m, m ap ankouraje w pou ke ou toujou rete lakay Bondye, ou toujou sèvi Bondye, toujou kwè ke se Bondye ki kapab fè tout bagay pou ou nan moman sa a. Apiye sou li, kwè ke l kapab rekonfòte w. W ap gade pou w wè lè yon moun gen moun mouri, nan kilti pa nou an Ayiti, Depi moun nan gen moun mouri wap wè tout moun sot tout kote yo vini. Tout moun vini pou yo kapab rekonfòtel, vin dil ah se pa fini, lavi pa fini etc. Men kou sa kou yo fin diw sa e ale. Yo ale, yo pa avèw ankò. Se ou kap pran doulèw pou kont ou, se ou kap pran. Tristès ou pou kont ou. Lè ou pèdi yon èt ki chè, yon moun ka vini, li di w, Kouraj frè m! Kouraj sè m! epi ale. Men, Letènèl dèzame pa sèlman di ou kouraj, men Letènèl li rete avèk ou. Non sèlman li rekonfòte ou pou ke èt sa a ke ou pèdi an, Li ba ou lajwa nan kè ou, men osi li rete avèk ou. Paske nan liv Matye a li di, Je suis avec toi tous les jours. E se sa li di wi, l ap toujou avèk ou e li toujou avèk ou. E se sa k fè aprè midi an, mwen ap ankouraje ou. Mwen ap ankouraje w pou ke ou rete lakay Bondye. M ap ankouraje w pou ke w mete espwa w sou Bondye. M ap ankouraje w pou w mete esperans ou sou Bondye. Paske nan renmen ba w 2 verite pou w konnen. Premye sa w bezwen konnen, ou bezwen konnen ke Letènèl, Li pap janm abandone w. Sa se premye sa w bezwen konnen. Li pap janm abandone w. Dezyèm sa ou bezwen konnen lap mache avèk ou kèlkeswa sitiyasyon an. Si wap travèse lanmè yo, lap avèk ou. Si ou tonbe nan dife a, lap avèk ou. Les trois jeunes Ebre kapab temwanye sa. Si ou tonbe nan fòs lyon an, lap avèk ou. Daniel kapab temwanye sa. Ebyen menm jan tou jodi an mwen vle diw frèm, sèm, si ke kowona sa a kap pase nan moman kowona viris sa a, flewo sa yo kap pase a, tout lòt sa ki ap pase otou de nou yo, Letènèl avèk nou, paske li di li pap lage nou, li pap abandone nou. E se sak fè map mande w rete lakay Bondye. Etidye lapawòl, Gade nan labib wap jwenn repons a sa ke wap chèche a. Pwoblèm ou wè w genyen an, labib gen repons pou li. Dye te gentan mete repons lan la deja. Chèche repkonfò w lakay Bondye. Chèche rekonfò w nan men Bondye paske se li menm ki sèl konsolatè a. Se li menm ki kapab rekonfòte w. Mwen espere ke pawòl sa yo kapab touche kè w. Si ke w se moun ki aksepte Jezi deja. Kontinye fè Bondye konfyans. Kontinye rete lakay Bondye. E si w se moun ki poko aksepte l, mwen envite w frè m, mwen envite w sè m, bay Bondye lavi w. Ba li lavi w paske se sèl lakay li ou kapab jwenn rekonfò. Ke Bondye beni w. Ke Bondye pase ansanm avèk ou. Amen.